Bonjour, bonsoir sa depan de lè ke ou tonbe sou nou. Non pa m se toujou Ado le Professeur. Nou vin la jodi an pou n kapab prezante w yon nouvo videyo. San tarde, nou pa p fè twòp literati, nou prale pou n kapab travay. Jodi an la nou jwenn chans pou n kapab fè videyo sa gras a kominote Motif Plus lan. Ou menm ki sou YouTube lan, pa bliye pataje, kòmante, like sa kapab fè nou plis ankouraje pou n kapab pote plis videyo pou ou toujou ou menm ki sou tiktok la fè menm bagay la pataje like abòne sa ap itil nou anpil antouka nou jounen nou nou nan rasin kare pou jodi an pou klas nevyèm ane lòt klas yo yap mande nou pou yo e nap vini nap vini e konsa nou kapab e jwenn chans pou nou kapab reyisi ansanm. Rasin kare, nou jwenn rasin kare li kòmanse nan inivè matematik ke nou menm nou itilize, li kòmanse nan paj 36, alò ou menm ki gen yon inivè matematik ou va louvri li ansanm avèk nou nan paj 36 ok. E nan paj 36 la lè w gade anlè a nan kazye ki an ble yo, yo di w ke si ou genyen pa egzanp, tankou yo di m si a

okenn solisyon. E si a est égal à zéro, l'équation admet une seule solution. Une seule solution. Une seule solution ki se a égal à zéro. San problem. Ok. Konnen ala, lè nou genyen sa, ki sa ki enpotan pou nou kapab konprann sa mwen pral fè ala? Nou pral ale anpe rapid pou nou e... ekonomize tan an. Ok, si a è siperyè a zewo, lekwa chwa dèt de solisyon m pral fè w egzanp ladan l pou ou pou w konprann. E si pa egzanp yo ban m e 25, si yo ban m 25, ban m pran, ban m pran egzèsis nan liv la pou ou. E konsa, ou va wè kote nou pran li, e konsa tou, la va pi fyab pou ou toujou. Ok, si yo ba nou x, x kare, si yo ba nou x kare egal 36, pa gen pwoblèm. Si yo ba nou x kare egal 36, Sa se yon ekwasyon. Menm lè n poko rive nan chapit ekwasyon, men m ka di w sa se yon ekwasyon. Paske yon ekwasyon se yon egzèsis ki divize an de pati e se se yon egal ki separe chak pati yo. Premye pati a rele premyè manb, dezyèm pati a rele dezyèm manb. Kòm nou poko nan ekwasyon, m pa pral fè pil etalaj sou li. Men, M tiyen aske nou rete sou sa n ap fè a, ki se rasin kare, apre sa n a gen chans pou n kapab vin pase nan ekwasyon e w ap konprann pi byen toujou. Iks kare egal 36. Nan yon ekwasyon, se valè enkoni an ke m bezwen. Lè m pale de valè enkoni, li kapab iks, igrèk, zèd, nenpòt sa l ye a, se lèt. Se lèt ki toujou enkoni nan ekwasyon an. Sa vle di ke si m di se lèt ki toujou enkoni nan ekwasyon an, ki yès ki lèt lan la? Se x. Ebyen, se valè x ke m bezwen. Men yo pa di m bezwen valè enkoni an elve o kare. Sa vle di ke m bezwen valè x lan sèlman. Kare a pa gen plas li la, m sipoze retire kare a la. Ebyen, kounye a la, pou m retire kare a, m ap di x. Sa son x, m ap di x egal. Kounye a la m pa ka di w m retire kare a epi m pa di w sa m fè avè l. M pa di w poukisa m retire l, kòman m fè retire l. Ebyen kare sa ou wè m te gen la a, se li menm m, apre m fin mete egal la, m pral ranplase l pa yon bagay ki rele radikal oubyen sa nou konn rele rasin kare a. Ou avè m? Ban m, ban m re-eksplike w ankò. M di w x kare egal 36, m bezwen valè x men m pa bezwen valè x kare. M retire kare a sou tèt x la, m ranplase l pa sa k rele radikal 36 la k te an, de apre egal la, m depoze 36 la anba radikal la. Kounye a, règ la te di m si a è siperyè a zewo, lekwasyon dwe admèt de solisyon. Ebyen sela ve di ke chif ki vini anba radikal la, se li menm ki ranplase a. Si l pi gran pase zewo, ekwasyon an sipoze genyen de solisyon. Ban m reponn pou ou ankò. Chif ki vini anba radikal la, se li menm ki ranplase a nan règ sa yo ba ou a la. Sa vle di ke si chif ki vini anba radikal la pi gran pase 36, nou sipoze jwenn 2 solisyon nan ekwasyon an. Ebyen, kounye a la pou nou jwenn 2 solisyon nan ekwasyon an, ki sa n ap fè? Si nou gen plis radikal de 36, ebyen n ap di E X egal, m te gentan gen plis, ebyen kounye a si m bezwen lòt li sipoze opoze, ok, ebyen kounye a m ap gen mwens radikal de 36 pou m jwenn de solisyon an, X egal plis radikal de 36 e X egal mwens radikal de 36. Nou wè sa k fè m jwenn mwens radikal de 36 la, paske yo di m sipoze jwenn de solisyon, ebyen m gentan gen plis 36 deja, m mete opoze a ki se mwens 36, se sèl fason ki kapab jwenn de solisyon an.

egal mwens ki te devan radikal la m depoze l, kare pa fè de 36 ankò sa bay 6. Kounye a la, m pa ka ankadre l konsa non, m pral fè yon bagay ki rele ansanb dè solisyon. Ansanb dè solisyon an senbòl li se S, senbòl ansanb dè solisyon se S, ebyen m di S egal, kounye a m pral fè yon bagay ki rele kwochè. Anpil moun ki gen difikilte pou fè kwochè. Ok, vwala. Men, Gon fason w ka fè kwochè si w poko konn fè kwochè a menm. Gon fason w ka fè l pi byen e leta pap gen pwoblèm avè w pou sa. Ou fè yon premye ti baton, ou fè yon dezyèm ti baton, depi w fè sa kon sa, bon li, èske w wè? Sa a ou gentan fè yon kwochè lontan. Byen fasil. Epi mete premye a ki se plis 6, pran yon virgil, m pa oblije mete e a, epi m mete mwens 6. Kounye a m ap fè menm jan ankò, m fè yon premye ti baton, pa gen pwoblèm, m fè yon dezyèm ti baton, m fè dèyè a sòti konsa, vwala, vwala. Si w fè l konsa Leta pa ka di w pa fè l non, ou sipoze ankadre l paske se rezilta final la. Ebyen ekwasyon sa egal a 6 e pwen vègil mwens 6. Èske m pa jwenn 2 solisyon? Wi, m jwenn 2 solisyon. Men kote m fè ansanm dè solisyon. La m gentan fini pou sa. gentan fini pou sa. Si kounye a la m pral fè pou sa. Si a enferyè a zewo, lekwasyon admèt okenn solisyon. Nou va ale trè rapid paske nou pa vle fè tan. Ban m pran yon egzèsis nan sa a ankò pou ou. Paske, e premye egzèsis ke m fè a, m pran l nan paj 36, nimewo, ok, nan CD. CD, pa gen pwoblèm. Ebyen kounye a la, m ap pran x kare x kare egal mwens 5, pa gen pwoblèm, x kare egal mwens 5. Trè fasil, jan m te fè pou sa, nou prale menm jan nou t ap fè pou sa. M di x, m te di x kare egal 36, epi m te di m ap retire kare a sou tèt sa, epi m ap retire kare a sou tèt x la la ankò, paske se valè pou x m bezwen, m pa bezwen valè pou x kare. M ap di x egal m ranplase egal ekspozan 2 a oubyen kare a pa sa k rele radikal. Kounye a, ki sa m te genyen la? Mwens 5, m depoze mwens 5 lan anba radikal la. M kwè ke w avè m. Pa gen pwoblèm. Gon bagay m pral fè pou ou ke l kab itil ou anpil. Ou sipoze konnen sa. Ou pa ka al konpoze san ke ou pa konnen sa ditou. Pase, ou pa ka al konpoze pou w pa jwenn menm yon egzèsis oubyen 2 egzèsis nan egzamen ofisyèl la ki sa, nan sa ki konsène rasin kare. Ebyen, e li pa anpil bagay li pa anpil bagay bon m fè l konsa vwala o bon m pa oblije pase m pral agrandi sa plis m mete l konsa pito si pa egzanp m vle w m vle w prete m atansyon lè m gen radikal de ee 36 nou konnen l bay 6 paske 6 fwa 6 bay 36 Si m gen mwens radikal de 36, mwens lan m ap konsève l, eben sa ap bay mwens 6. Si m genyen radikal de mwens 36, se sa a ou sipoze konnen. Règ la di nou konsa, nan menm paj 36 la, gen yon règ ki di nou konsa, e, e, e, e, Rasin kare de a è toujou pozitif. Kote l Jezi? M kwè m gen l nan sa. Vwala. Lekriti radikal de a è toujou pozitif. Pafwa yo ba w li nan konplete, pafwa yo ba w li nan lòt ti bagay. Bon, pa konn gen vrè ou fo fasil nan bagay sa, m pa konn kwaze avèk yo. Men yo souvan konn bay li nan konplete, nan matematik. Radikal de a oubyen le nonb radikal de a è toujou pozitif. Si m di vrè ou fo, radikal de a è toujou negatif. fo paske radikal de a è toujou pozitif. Sela ve di ke tout sa k ap vini anba radikal la, tout sa k ap vini anba rasin kare jan nou konn rele l la, li gen obligasyon pou l gen yon sin plis ladan l. Bagay yo anpil. Si l pa gen sin plis, se se sin mwens ki genyen, gon sèl fason m kapab fè pou m fini avè l, m ap sèlman mete pa de sans oubyen n'existe pas. pa de sans. Nou mete pa de sans, pa gen pwoblèm. La m di, pa de sans. Depi w wè radikal mwens 36 oubyen mwens kèlkeswa lòt non biyè a, pa de sans. Men kounye a la, tout règ gen eksepsyon, yo toujou di w sa. Si, pa egzanp, yo ba w radikal de mwens 2 epi yo di w elve okare, ou pa ka mete pa de sans. Rezon pou lakèl lè w dekonpoze mwens radikal de 2 a 2 fwa, ou pral gen yon sin plis, la la pral posib pou fè l. Ban m fè l pou ou wi, ban m fè l pou ou, m p ap kite w kraze kò w twòp. M ap gen radikal de mwens 2 faktè 2 miltipliye pa radikal de mwens 2. M ap gen egal radikal de mwens pa mwens ki bay plis, 2 fwa 2 bay 4, ebyen sa bay 2, kare pafè de 4 bay 2. Ou wè? M pa ka di pa gen sans pou sa pandan malgre ou wè l genyen ekspozan 2. Si de ok bon banm banm ba w yon bagay ki pi senp. Depi non blan twouve l anba radikal li gen yon ekspozan pè, lè m di w pè ou konnen pè enpè, li posib pou l rezoud. Depi l twouve l anba radikal li gen yon ekspozan enpè, pa de sans. Ou pa bezwen kraze kò w pou li. Pa de sans. Banm redi l ankò pou ou, depi w jwenn yon nonb ki anba radikal ki gen yon ekspozan pè, li posib pou w fè l, ou pa oblije mete pa desans, tankou 2, 4, 6, 8, se sa yo ki pè a. Lè kounye a la ou jwenn yon ki enpè tankou 1, 3, 5, 7, sa yo se enpè, w ap mete pa desans, pa gen asòti 2 la. pa gen pwoblèm m espere ke ou konprann si ou pa konprann tou wa mete nan kòmantè si map fè yon lòt videyo sou li wa dim sa nap fè yon lòt videyo sou li pou nou vanse plis men kounye a la an nou kontinye la kisa m genyen la m genyen x egal radikal de mwens 5 èske m ka rezoud li se pa mwens 5 m gen anba sa èske m gen ekspozan pè Non, ebyen, lòt pa gen anyen ke m ka fè, se pa de sans, oubyen m ekri n'existe pas, pa de sans. Pa gen pwoblèm. Epi m fini la wi. Pa gen anyen m pral fè ankò. M gentan fini nan sa. Kounye a la, lè yo di m si A egal a zewo, yn sèl, si A egal a zewo, lekwasyon dwe admèt yn sèl solisyon, A egal zewo. Epi pa gen anyen non sa nan. Se kòmsi yo te kapab di w x kare egal zewo. x kare egal 0, epi m ap di x, m retire ekspozan an sou tèt sa, m di x egal radikal de 0, epi ou pa, yo di ou pa bezwen al chèche plizyè solisyon pou sa, l ap bay yon sèl solisyon ki se x egal a 0. Èske ou la? M di x kare egal 0, m retire kare a sou tèt x la, m ranplase l pa radikal, m mete 0 a anba radikal la, epi yo te gentan di m se yon sèl solisyon l ap bay, x egal a 0, epi m fini. M ankadre l. Vwala. M te vini ansanm avèk e fason sa pou nou konprann li, men m poko antre nan chapit la vre. M pral fè lòt egzèsis pou nou nan rasin kare, e konsa n ap konprann plis toujou. Se te yon plezi pou n te la pou jodi an, pou n te kapab prezante w ti videyo sa a. Se Adoo Le Professeur Pa bliye pataje, like, kòmante, pote kritik. Tout sa yo ap itil mwen anpil pou m kapab e grandi. Alò, pa bliye e. Pote doleyans ou bezwen plis enfòmasyon toujou ou kapab ekri nou nan kòmantè yo e konsa nap pote enfòmasyon yo pou ou konsa na rete plis an kontak pou kapab konprann plis bagay toujou se te yon plezi poun te ansanm nap kwaze nan lòt videyo ankò merci beaucoup.